Map fè video sa spesyalman poum fon ti pale avek Janmsotba Janmsotba son jenn gason ki sou rezo a kap fon gwo travay men map pwofite de video sa poum baw on konsèy. Paske jan w konn di a love is love Mwen pwofite de video sa m ba w konsèy Paske ou ka vle ede Men nan pa konprann jan pou ede a ou ka fè plis dega Ou wè jan m sot ba Inivèsite Dotawa 14 an detid Ou wè depi se nan politik an Ayiti li vin ye jan nèg yo met politik la la w ap echwe ladan l Paske ant sa w aprann nan inivèsite kote w sòti a ant reyalite kòman bagay yo fonksyone nan peyi nòmal, an Ayiti se vòlè ki fè politik, an Ayiti se vòlè ki leta, sa vle di depi ou vin fè politik la wap echwe. Premye erè w te fè se te nan dosye 2 jounalis yo te kidnape yo. Ou te vin pale nenpòt jan. Lè sa m te fè yon gwo jimnastik e ke pou m te pale avèk bawon an, E ke pou te regle pwoblèm sa. Gen lòt ti flay ou fè ankò, m pa ba yo enpòtans. Men, flay ou fè la resamman la, m pa konn si se yè, paske e voye yo voye l ban mwen. Jan m sot la ban m sou kò, m se yon moun ki viktim menn. M se yon moun ki viktim. Lòt ane m ap di w m bouke, m fatige a menn. M bouke menn. Chak ane lè m panse m ap sòti nan sa m ye la. epi moun k ap fè manti sou mwen refoure m ladan l pi fon. Chak ane m panse pral gen yon amelyorasyon epi moun ki pa vle wè m ap foure m pi fon anndan. Yè, yo voye yon bagay ban mwen maten an la kote ke yo di Babekyou vle lapè, se Babekyou ki vle revolisyon, Lanmò 100 jou avèk Jeff Gwo Lwa pa vle lapè, yo pa vle revolisyon. Bagay sa e li kap koz babekyou mouri lanmò babekyou ap sòti bò kote lanmò e lanmò babekyou ap sòti bò kote bawon plèn nan avèk djèf gwo lwa frèm mèsi anpil pou lwanj ou an men lwanj ou an se se e nan tou lap fouyem tande menn èske ou konn fonksyònmanm avèk lanmò sanjou èske ou konn fonksyònmanm avèk djèf gwo lwa. Èske w konn fonksyònman m avèk nèg viv ansanm an jeneral? Lè m an difikilte, lè m an difikilte, lè m ap pran frap, lè bagay yo pa bon pou mwen, èske w konn kòman nèg sa yo konn kanpe, yo konn la pou mwen? Èske w konn valè fwa moun eseye kontakte nèg sa yo pou yo ta jwe nan tèt yo pou ta fè m on bagay, nèg yo toujou kanpe dan yo di non, m se prezidan e pòtpawòl yo, yo p ap fè m sa. Enfòmasyon sa w vin bay sou rezo a la, kote w jwenn li? Kiyès ki di w li menm? Paske moun sa pa ta vle pou sa w konn ap detete vakabon ki kache aletranje pou l boukannen yon peyi difisil. Vakabon konn panse yo pral fè w mande padon epi w ap avili yo pou jan w ede peyi a wè nèg sa yo e vakabon yo ye. M pata vle pou w antre nan menm dinamik a nèg yo pou w ap bay enfòmasyon san w pa konnen pou w ap di sa w pa sa w pa metrize. Èske w konnen kòmsi m alèz a Bawon Plèn nan anpil, m alèz a Jeff Volon anpil? M pa menm pale de Mikanò, de Bendji, Matyas, Krisla, Izo, Djouma. Èske w konn jan m alèz a nèg yo? Kòmsi ki relasyon m a Djouma, kòmsi tout nèg Viv Ansanm mwen gen vi m a nèg yo. Ou pa konn relasyon m avèk Bout Janjan. Yo fè manti sou mwen yo di m tap goumen anfas li, m te nan masak lè yo tap fè masak la salim men bout janjan sot nan prizon la eske ou konn relasyon m a nèg yo ou pa konn kòman pou fonksyone a nèg yo si ou se nèg mibalè ou bezwen gon lapè mibalè si ou ta vle nèg yo fè blak fè bak plato santral. M gon fòmil wi pou pale a nèg yo. M gon fòmil m fonksyone a nèg yo wi. Koman sòsyè a pawòl sòsyè a? Eske se mwen k di w li? An n di kounye a nèg yo pa t gen bon konprann. An n di bawon pa t gen bon konprann. Lè l tande mesaj sa, kisa l pral met nan tèt li? Si w ka di sa e Babekyou k di w li. Mesye m ap di n yon bagay, si w ap fè politik jan m sot m pa fè politik. Si w p ap fè politik. Se ede wap ede peyi a, ede l byen. Si gon sijè ou pral pale ou pa metrize, pa antre ladan l. Tande sa m di w lan frè m. Paske m son moun ki viktim. E sak fè depi moun site non m la m chimè. Gen moun kap di m, e wap ap di m oh m pa ka nan live, tout moun pa ka pou mwen. E pa ou kap di m tout moun pa ka pou mwen. Jezi k Jezi l vin sou latè tout moun pat pou li. Bondye k Bondye w pa konn gen moun kap joure manman l tout moun pa pou Bondye Bondye k Bondye tout moun pa pou li satan k satan k kikiki tout moun pa pou satan m pa ta ka met nan tèt mwen menm Barbecue pou tout moun pou mwen m son nèg ki viktim de manti depi moun vin ap site non m nan manti m dedouble m pèdi san fwa m m ka pale tout pawòl nèt pi gwo manti m toujou ap viktim se mwen pran lajan. Ay pi gwo manti, m toujou ap viktim. E moun ki fè manti sou mwen konn poukisa yo fèl. Yo koni trè byen moun kap fè politik an Ayiti pa gen konviksyon pa gen santiman devan lajan. Yo konnen mesye ki gen zam lan men yo konnen enpòtans lajan, yo konnen a lajan vre depi se pou lajan yon nèg ka trèt yon lòt. Ayiti chak lè yon moun ap vin fè manti sou mwen wap dim ou pran lajan, e sak vin fèm agresif la. Paske mwen menm Barbecue, m bay tèt mwen le swen la pou m pa moute sou rezo a vin fè manti sou moun. Mwen menm Barbecue, m bay tèt mwen kòm devwa pou lè m ap pale de yon bagay, si m pa konnen l, m prefere fè silans ou di mwens m di l okondisyonèl. Men m p ap janm pale de fason. Map fè video sa spesyalman poum fon ti pale avek Janmsotba Janmsotba son jenn gason ki sou rezo a kap fon gwo travay men map pwofite de video sa poum baw on konsèy. Paske jan w konn di a love is love Mwen pwofite de video sa m ba w yon konsèy Paske ou ka vle ede Men nan pa konprann jan pou ede a ou ka fè plis dega Ou wè jan m sot ba Inivèsite Dotawa 14 an detid Ou wè depi se nan politik an Ayiti li vin ye jan nèg yo met politik la la w ap echwe ladan l Paske ant sa w aprann nan inivèsite kote w soti a Ant reyalite kòman bagay yo fonksyone nan peyi nòmal, an Ayiti se vòlè ki fè politik, an Ayiti se vòlè ki leta. Sa vle di depi w vin fè politik la w ap echwe. Premye erè w te fè se te nan dosye 2 jounalis yo te kidnape yo. Ou te vin pale nenpòt jan. Lè sa m te fè yon gwo jimnastik e ke pou m te pale avèk bawon an. e ke pou te regle pwoblèm sa. Gen lòt ti flay ou fè ankò, m pa ba yo enpòtans. Men, flay ou fè la resamman la, m pa konn si se yè, paske voye yo voye l ban mwen. Jan m sot la banm sou kò, m se yon moun ki viktim menn. M se yon moun ki viktim. Lòt ane m ap di w m bouke, m fatige a menn. M bouke menn. Chak ane lè m panse m ap sòti nan sa m ye la, Epi moun kap fè manti sou mwen refoure m ladan l pi fon. Chak ane m panse pral gen yon amelyorasyon epi moun ki pa vle wè m ap foure m pi fon anndan. Yè yo voye yon bagay ban mwen maten an la kote ke yo di Babekyou vle lapè, se Babekyou k vle revolisyon, Lanmò 100 jou avèk Jeff Gwo Lwa pa vle lapè yo pa vle revolisyon. Bagay sa e li kap koz babekyou mouri lanmò babekyou ap sòti bò kote lanmò e lanmò babekyou ap sòti bò kote bawon plèn nan avèk jeff golwa frèm mèsi anpil pou lwanj ou an men lwanj ou an se se e nan tou lap fouyem tande menn èske ou konn fonksyònmanm avèk lanmò sanjou èske ou konn fonksyònmanm avèk jeff golwa. Èske w konn fonksyònman m avèk nèg viv ansanm an jeneral? Lè m an difikilte, lè m an difikilte, lè m ap pran frap, lè bagay yo pa bon pou mwen, èske w konn kòman nèg sa yo konn kanpe, yo konn la pou mwen? Èske w konn valè fwa moun eseye kontakte nèg sa yo pou yo ta jwe nan tèt yo pou ta fè m yon bagay, nèg yo toujou kanpe dan yo di non, m se prezidan yo e pòtpawòl yo, yo p ap fè m sa? Enfòmasyon sa w vin bay sou rezo a la, kote w jwenn li? Kiyès ki di w li menm? Paske moun sa pa ta vle pou sa w konn ap detete vakabon ki kache aletranje pou l boukannen yon peyi difisil. Vakabon ki konn panse yo pral fè w mande padon epi w ap avili yo. Pou jan w ede peyi a wè nèg sa yo e vagabon li yo ye, m pa ta vle pou w antre nan menm dinamik a nèg yo pou w ap bay enfòmasyon san w pa konnen, pou w ap di sa w pa metrize. Eske w konnen kòmsi malèz a Bawon Plèn nan anpil, malèz a Jeff Volon anpil? M pa menm pale de Mikanò, de Bendji, Matyas, Krisla, Izo, Djouma. Eske w konn jan m alèz a nèg yo? Kòmsi ki relasyon m a Djouma, kòmsi tout nèg viv ansanm mwen gen vi m a nèg yo. Ou pa konn relasyon m avèk Bout Janjan. Yo fè manti sou mwen, yo di m t ap goumen anfas li, m te nan masak lè yo t ap fè masak Lasalin. Men Bout Janjan sot nan prizon la. Eske w konn relasyon m a nèg yo? Ou pa konn kòman pou fonksyone a nèg yo. Si ou se nèg Mibalè, ou bezwen gon lapè Mibalè. Si ou ta vle nèg yo fè blak e fè bak Plato Santral. M gon fòmil wi pou pale a nèg yo. M gon fòmil fonksyone a nèg yo wi. Kòman sòti a pawòl sòti a? Eske se mwen k di w li? Ann di kounya nèg yo pa t gen bon konprann. Ann di bawon pa t gen bon konprann. Lè l tande mesaj sa, kisa l pral met nan tèt li? Si w ka di sa e Babekyou k di w li. Mesye banm di n bagay, si w ap fè politik jan m sot ba fè politik. Si w pap fè politik, se ede w ap ede peyi a, ede l byen. Si gon sijè ou pral pale ou pa metrize, pa antre ladan l. Tande sa m di w lan frè m. Paske m son moun ki viktim. E sa k fè depi moun site non m la m chimè. Gen moun kap dim e wap ap dim oh m paka nan live tout moun paka pou mwen epa ou kap dim tout moun paka pou mwen jezi k jezi l vin sou latè tout moun pat pou li bondye k bondye w pa konnen gen moun kap joure manman l tout moun pa pou bondye bondye k bondye tout moun pa pou li satan k satan k kikiki tout moun pa pou satan m pata ka met nan tèt mwen menm yon barbecue pou tout moun pou mwen. M son nèg ki viktim de manti depi moun vin ap site non m nan manti m dedouble m pèdi san fwa m m ka pale tout pawòl nèt pi gwo manti m toujou ap viktim se mwen pran lajan ay pi gwo manti m toujou ap viktim e moun ki fè manti sou mwen yo konn poukisa yo fè l yo konnen trè byen moun k ap fè politik an Ayiti pa gen konviksyon pa gen santiman devan lajan yo konnen mesye k gen zam nan men yo konnen. Enpòtans lajan, yo konnen an lajan vre depi se pou lajan yon nèg ka trèt yon lòt. A di chak lè yon moun ap vin fè manti sou mwen, w ap di m ou pran lajan, e sa k vin fè m agresif la. Paske mwen menm Barbecue, m bay tèt mwen leswen la pou m pa moute sou rezo a vin fè manti sou moun. Mwen menm Barbecue, m bay tèt mwen kòm devwa pou lè m ap pale de yon bagay, si m pa konnen l,